Guy se yon nèg kite la lèzòt tout zam dam si byen men li pa foure men nan zam yo aprè tou se yon nèg li la li pa la li gen dwa pran pòz la avanl pa pran vrèman men èske w te la tou lè zam yo tap distribye an wi m te prezan lè zam yo tap distribye an trè byen ou pat pran zam non m pa gen zam ilegal nan menm an ou ou nan reyinyon an zam yo vini ou ou chwazi pa pran zam m te vin nan reyinyon e pa jou reyinyon yo bay zam nan an ok reyinyon te fin fèt epi aprè sa. Nan lendi zam yo Nan dimanch swa zam yo vini zam yo san kontwòl wi e zam sa yo k nan men nèg yo lapolis mèt wèl pap di yo anyen a e pouvwa k bay yo. Non men konnya la eske son refleksyon ou fè oubyen son bagay ou wè a de zyew pa rapò ansanm avèk nèg ki nan lari yo? Wi paske m kapab diw konnya bò kay fò ou paka pase la non nèg yo menm itilize moto yo bay pou yo fè dezòd e bò kay fò ou paka pase la non. Ok ok bò kay fò a se Wi bò kay fò a la wi de kawo ou paka pase la. A ena yo gen zam nan men yo m kapab di nan yo pat gen kòb pou yo manje yo pa gen anyen ena yo sa yo pa gen pwofesyon. Non men kounya la Jean Jean popilasyon an vle konnen ki sa ou te gen ansanm avèk Polda maten an ki fèl pete figi w la. Bon m pat gen anyen avèk misye maten an m kapab di w se youn nan nèg m te fè yon long tan avè li nou te alèz wi sa te vin sa vin rive paske w konn se lanati a e lòm e depi w wè nèg a renmen tout fòk sa rive w a konprann. Misye nou te alèz avèk bagay akoz de bagay sas yo nou te vin divize lè nou vin divize m fè pam li fè pal men pam nan vin kraze m ret an mwen menm ok m vin fon sèl avè nèg pastè yo wi poum ka travay poum bay pitit mwen manje paske m kapab di ou m gen 8 timoun m gen 5 timoun ki lekòl m peye lekòl depi 15 out pou pitit mwen gen lòt lekòl m poko fin peye. M kwè maten an la m te sipoze al nan yon rankont la paske nan lari Chou de Sizèt yo voye envitasyon bon mwen fò m ale pase nan direksyon an m te gen pou m ale bagay sa k fè m pa ale m kapab di w m pa ka antre nan bagay nèg sa yo nan lojik nèg sa yo m pa t gen anyen avèk Pòl la e lè m wè Pòl la tou non plis m pa kanpe si m te chita yon kote m wè Pòl la parèt m deplase. Men oparavan nou te zanmi kanmenm? Wi nou te zanmi nou te zanmi nou te zanmi m kapab di w te papa ak pitit. e de papa ak pitit. Men jounen jodi a, misye vin wè pouvwa a balzam, se sou mwen pou l ta egzèse pouvwa l la, se mwen pou l ta fini ak peyi a. E nèg Dekaro k t ap moute sou mwen, k t ap joure yo, misye nan stidyo a wi, misye nan radyo a nou tande, m pa gen pwoblèm ansanm avèk nou pèsòn, m pa konn nèg isi. M pat la a lè yo tap simen mayo zam ban nou non mesye e m e m konnen mwen kouran yo voye foto m ban nou wi e kot pal da chak lè m pral pòtoprens m toujou pran e machin wi e nan semèn nan ankò nan stasyon pòlda m pral pran machin m konnen gon nèg ki apèn voye foto m ban nou la. Gon nèg, pwal da konnen m tou paske gon lè kòl da te gon pwoblèm la e lè yo tap fèl abi se nan radyo a mwen menm ki te deplase m tal fè entèvyou avèl anba a ou tande lè la mèri a dakò m pa wè ki pwoblèm nou gen ansanm avèk moun m pa fè pèsòn nèg bandi m pa fè pèsòn nèg vòlè m pa fè pèsòn nèg asasen m pa di nou vòlè m pa di nou bandi non se pa rapò ansanm avèk sa yap di e nèg ki nan lari a tou jiskaprezan mwen konnen se dè sitwayen. E jiskaprezan, Janjan gen dwa se voye l ap voye moute sou nou. Nou gen dwa de repons. Men m wè de nèg k ap vin joure la, ap di yon pakèt bagay. Mesye, se pa mwen k responsab sekirite nou. E si nou ta gen yon zam nan men, mesye, se pa mwen k ban nou l. Dakò? Wi. Wi Janjan, kesyon m ap poze w, èske w konn sèvi de, èske w konn sèvi de entèmedyè pou mesye, ant mesye Descarreaux e mesye Raboteau yo? Fòk m di w byen, M pa t ap janm ka fè bagay konsa. Paske m kapab di w, lè mwa Pòl la te vin nan pwoblèm, tout nèg sa yo te fè mèdmi pou Pòl la wi. M kapab di w, stasyon an ou wè kote l te ye premye fwa a, e mwen menm ki te bay kouraj mwen ladan l, majistra a te kraze l. M pa gen la parole ni a magistrat. M pa gen la parole avè w tou. Mezanmi kap rele yo fon ti tann m pral ban nou pale map bay Polda dwa li repons anvan aprè sa menm nèg kap jourem yo rele la nou mèt pale kale. M pap antre nan lojik sa yo tou et m pa kwè e le moman kounya pou yon nèg ta bezwen janjan. Ou ta antre nan afè w paske ou pa avan m pa t la menm. M kapab di w nèg yo e epòl la yo te konn bay kòb. Epòl la te gen chèf. E menm nèg sa yo ki te legalize zam bay vòlò. M pa wè rezon pou kounye a pou nèg sa yo ta bon pou mwen. Kisa yo te fè pou mwen? Wi e Janjan. Il fut un temps ke m te konnen paske mwen menm se timoun Gonayiv m ye. Paul Da te mete te mete ba devan mesye raboto yo li tal rejwenn mesye raboto yo men kounya la kisak pase ki fè se li wi an 2004 kisak pase ki fè kounya se li menm ki kanpe anfas mesye raboto yo pou lap bay yo bout teren. Vin gon problèm depi moun nan renmen lajan tout bagay ka rive paske misye yon nèg ki renmen kòb.

E pa sou mwen pou l egzèse pouvwa l la. Si w gen tandans yo ba w kòb ou yo peye w pou travay ou t ap fè a, ou vle al goumen ou konn kote Raboto ye. Zanmi k ap rele yo fò titan, fò titan.
E lè w pote plent pou Polda kounye a, paske w konnen mesye la, mesye sa yo se mesye gouvèneman yo ye, le bon commissaire du gouvernement an, kòman w konprann ni lè w pote yon plent pou Polda, ou depoze yon plent tribinal la pou Polda, ki reyaksyon yo genyen? Èske yo mennen yon ankèt sou li?

Kanmèm map depoze plent lan paske gen moun serye tribinal la, m kwè yap pran sa an konsiderasyon paske m kapab di w lè yon nèg di lap detwi vi yon moun, e pa vi yon bèt, e pa yon kochon, e pa yon kabrit, e pa yon chou, m kwè ke nèg yo ap pran sa an chaj. Trè byen, trè byen.
M panse mesye yo tande fon ti tann. Kounya la a m panse mesye yo tande tout bagay, Jean Jean vin fon rezime la. E pou nèg yo, nèg yo tande. Yo genlè panse se mwen ki te envite Janjan. Bon, m pa menm konn si Janjan t ap vin nan radyo a. M di Pòlda, Pòlda ka vini kounye a, David ka vini, Klodi ka vini, Sourit ka vini. E pandan m ap pale la, si pou nou pwolonje emisyon an, m panse pastè pral vini la, l ap ban nou yon kenz minit. Olga nou baw dwa de repons David nou baw dwa de repons Claudy nou baw dwa de repons Kòm mesye yo tap joure talè a li di son travay patipri ke nap fè pou Janjan mwen mpa konn Janjan se relel rele nan emisyon an li di se Janjan nou potko menm ap pran apèl li eksplike nou men kisak rivel nou bal pale kounya et mpanse tou Nou menm isi a tout moun wè kòman nou fèl nou pral ouvri ligne telefòn nan pou tout moun pale kounya la anvan moun yo rele David ou gen dwa de repons paske jan jan gen dwa se voye lap voye moute sou ou Polda gen dwa de repons Claudy gen dwa de repons Sourit gen dwa de repons ann al gad si se Polda alo Sourit ann pale kounya w tande madanm Joseph ap pale a mande si li pa konplis nan kidnaping

Ou fè bon travay la map tande wi. Ou fini sou it m pa tande w klè non. Mwen fè bon travay la map tande w. Fon ti ekate ou mèt di m sa w di m ou mèt joure m la map ba w tan pou w pale pou popilasyon an tande. Ou pa di nan ti tèt sa nan jwè la. Ah bon. Ou pa di nan ti tèt sa nan jwè la. Nan jwè la sa ki fè. Non konnya la e pa mwen k vin site non lan monchè pale ansanm avèk Janjan konnya sa Janjan di sou ou yo

Alo? Alo? Wi. Ekate w de reseptè ki tou prè w la pou w ka byen pase. Fè w ti ekate. Lòt zanmi w yo ap tande y ap di w kisa. E w ap tande nou tou nan telefòn nan. Fè w ti ekate pou w ka byen pase nan emisyon an. An n pale la. Alo? Alo? Alo? Bon e map di alo m pa tande zanmi an humm wi e se se David Claudy Sourit hein se mesye sa yo ki pou pale Polda tou Polda ki pou pale paske si e mesye a vin site non yo yo gen dwa de repons alo.

Wa map pale kaka Vòt mwen mwen ou. Dakò mèsi e bon petèt popilasyon an ap ale avè nou mesye e bon m felisite w wi David paske w te kòmanse byen pale paske se kesyon sa yo poze w la pandan w di bagay mwen se poze m ap poze Janjan kesyon mwen menm se sa k fè m ban nou dwa de repons lan mwen di nou Janjan gen dwa se voye l vin voye moute sou nou m ban nou dwa de repons. M pa gen pou m pè nou. M pa gen pou m achte figi pèsonn. Jan jan vini la m ban nou dwa de repons. Bon, nou pè pale, yo ban nou tout tan nou pou nou pale, se joure n ap joure. Joure joure nou. E nou ka rele toujou wi mesye. David, Claudy epi Sourit. Paske popilasyon an vle tande yon bagay. Jan jan gen dwa gen yon enfòmasyon tou. Pandan Janjan te chita ansanm avèk nou, popilasyon an pa konn ki sa Janjan t ap diskite ansanm avè nou. Popilasyon an pa konnen kòman dil la te ye. Nou ka pote yon eksplikasyon, mwen m pa konnen. Alo? Alo?
Wi. Ewee, ti vòlè yo. Ou wè bagay sa ap fini nan peyi a nan. De ti vòlè k ap rele, k ap joure. Lè yo fin pa ap fè travay, yo ap pale kaka ankò. Èske se yon nèg Dekawo ki rele a?

pou fason ke ou resevwa mesye yo. Paske nèg yo ap joure w ou pa di anyen m felisite sa anpil. Paske yon lè sa gen pou l fini sèm. Mèsi.
Bon, e si si Dekaro pa vle rele, n ap oblije pran apèl popilasyon an konsènan de dosye a. N ap tou pran apèl nèt paske lè a prèske rive. 33 77 00 95, 33 77 00 95.

Mwen pa konnen si la polis li menm eske li menm li pa gen dwa pou lap monte de karo tou e sèl la bopèl bezwen fè entèvansyon poul vini poul fè tout sa lap fè a se pou de karo sèlman la polis la. Mèsi pou patisipasyon pa w zanmi. N ap pran apèl yo youn apre lòt. M panse pi ta la n ap tounen nan dosye sa a pi rèd. Wi, n ap pran apèl sa a. Fè yon ti tann. Alo?